Tout fanatik Bibi avèk Ricky epi moun ki renmen Aria map envite nou al swiv chanèl sa ki se Meyboy 509 li gen yon bèl ti feyton ki se Aria nimewo 2 li fenk kòmanse depim di nou li bon konnen li bon banm al dèyè dlo a aprè map vin gade ti feyton sa papa.
Arya, ou te di ou bezwen m, ebyen men mwen wi, di m sa w ap di m lan rapid pou m ka deplase la paske m pral travay. Ebyen papa, se ansent m ansent wi, m ansent pou ou. Mirya, m wè sa m ap di w, fò w fè atansyon wi, wè mesye Edwa, Edwa se papa Arya l ye, men m pa konprann Edwa ansanm avèk Arya menm non. Ò, Joslin. Ki jan de koze wap di konsa? Edwa se papa Aria li ye wi. Aria gade ou konn sak pase ou komanse nevem la pran rad ou fout ou deyò nan kay la.
Bonswa bèl demwazèl kòman ou ye ou anfòm non pam se Goldon men pouki rezon ou rete nan lari a lèsa. Bonswa Goldon, non pam se Aria e rezon ki fèm nan lari a lè sa m pa kwè map ka eksplike w li e map deplase paske m pa rekonèt ou m pa ka rete ap pale ansanm avèk ou.
Ahh ok dezole Aria m pa yon move moun ou pa bezwen pè m m pap fè w anyen ki mal se jis ede m vle ede w m pa ka konprann yon jèn tifi tankou w nan mitan nwit sa epi di m non ki kote w prale.
Franchman m pa tap di w anyen non Gordon men mwen oblije. M pa gen kote pou m dòmi, Gòdon. M jis nan lari a. M ap mache. O!
Sa w di m la, Arya? Ebyen, m pa ka fè w rete la anpil non. Dayè li ta. M pa ka ret kanpe ap pale ansanm avèk ou la. Ann al lakay mwen, epi konsa, n ap ka pale plis. Sa w di?
Oh Edwa gade kilè l ye epi kounya pou Arya poko ka antre epi w bezwen pou m pa enkyete m Edwa ki jan de papa w ye Edwa eh eh Edwa w kòmanse ap fè m doute de sa yo t ap di m yo eh eh Edwa pale ansanm avèk mwen men kè m ap sote la wi Edwa epi kounya w ap vin pale m di fanm gen tèt fèb fanm sesi sela. Edwa pale ansanm avèk mwen vye edwa ou konn ki kote arya ale?
Kisa fanm sa ap vin di moun la mesye Saw gen ou paka tann Kiyès ki diw Aria se pa nan lari a li ye ansanm avèk zanmil yo toujou Tann lè Aria antre epi Pou regle kòz ou ansanm avèk Aria M pa wè poukisa ou oblije ap vin rele sou mwen konsa Gadon koze mesye Epi ou kòmanse ap nèvem la a wi Depi ou kòmanse nèvem la a li pap bon pou mwen ansanm avèk ou. Oh Edouard? Kijan wap pale ansanm avèk mwen la Edouard? Se pa papa Arya ou ye Edouard? Ahh sa Jocelyne tap dim yo se te verite? Ahh se Jocelyne ki te gen rezon ansanm avèk ou Edouard pou Arya soti depi maten sa mwen menm men konnya m vini Men l di vè diswa, Aryè poko k antre, ou bezwen pou m pa t enkyete m pou li? Gad yon bagay, mesye! Edwa pa fè m bagay konsa tande, Edwa! M ap soti pou m al konnen ki kote pitit mwen an ye. Epi, w ap fè je w konnen pou w ban m pitit mwen an.
An? Sa vle di, se te Joslin ki t ap fè manti sou mwen an? An? Joslin konnen pou l ap bay manti sou do m tou? Oke, m pa gen pwoblèm ansanm avèk Joslin tande. M pral kot Joslin. Se mwen k konnen ki sa m p ap di Joslin. M tande w ap vin pale m de Aria Aria kisa Aria m di w li soti ansanm avèk zanmi l yo Se pou w tann Aria vini Kote sa w pa ka tann nan la Joslin gentan ap vin ba w koze sou do m An se konsa Joslin te trèt la M pral nan ti boukitlin M pral nan ti boutik Joslin nan Se sa m bliye m p ap di l tande M ap fè konnen se ou menm ki voye m sou do pye l. Ou konn sak pase, ni ou ni Joslin nan, ansanm avèk tout Aria, rete nan wòl nou. Depi nou kòmanse fèm nève la, e mwen konn sa map fè.
Sa se afè paw Edwa, talè a tout ti love ou tap banm yo, se te manti yo te ye, pa gen pwoblèm Edwa, rete la, mwen menm pral al chèche konnen ki kote pitit mwen an ye.
Ekskizem wi Aria, mwen pat gen lechwa ke mennenw bò isi a. Paske, kit ou nan lari a poukont ou nan lè sa a, m pa konnen ki sa ki te ka rive w. E, m pa konnen èske w ap vle rete bò isi a pandan tout tan. Men, petèt ou ka fin eksplike m sa k pase, epi apre sa, si w deside pou w ale, ou ka ale. Men, depi w wè m te vin ansanm avèk ou la a, ou ka fè sa w vle bò isi a. Fè tankou se lakay ou w te ye.
Mèsi bokou, Edwa. M pa wè kijan pou m ta remèsye w ankò pou sa w fè pou mwen. Paske, byen ta sa a, se nan lari a m ta pral dòmi. Epi tou, plen bandi nan lari a, m pa konnen ki sa ki te ka rive m. Men, ansanm avèk tout sa m gen ki rive m la, menm si 15 bandi te pase sou mwen, m santi sa pa t ap anyen. pou jan kè m ap rache pou sa ki rive m jodi a la. E wa va ekskize mwen Arya, m ka poze w yon ti kesyon silvouplè? Di m non, ki sa ki pase ki fè w retwouve w nan lari a lè sa a Arya? Pale ansanm avèk mwen, dayè m la pou sa, m la pou m tande w, pale avè m!
Franchman Gordon, m pa wè ansanm avèk ki kè m ap kanpe pou m eksplike w istwa sa. Istwa sa tèlman tris. Ebyen jodi a men ki kote istwa sa mete m Gordon. Pa gen pwoblèm Aria, m konnen sa ap vrèman difisil e l ap choke w, sitou nan lè sa mwen w deyò a sèke s on bagay grav ki pou rive w. Ou mèt eksplike m tout bagay. Ou mèt fè m konfyans.
M pa wè kòman pou m kòmanse, kijan pou m fè pou m eksplike w. Men kanbyen menm, pou tout sa w fè pou mwen, m ap eksplike w istwa a. Men kisa k pase. S on papa ke m genyen ki rele Mesye Edwa. M p ap janm rele l papa ankò. Chak jou l nan kay la ansanm avèk mwen, li chita ap kouche m. Chak jou l ap kouche m. Yon bon jou.
Arya, ou te di ou bezwen m. Ebyen men mwen wi. Di m sa w ap di m lan rapid pou m ka deplase la paske m pral travay. Papa, ou pa bezwen pi prese pase m non. Dayè, sa w fè m lan ou konnen trè byen kisa l ye. Kesyon w ap di m ou pral pati, ou pral travay, bagay w ap di m nan la mwen menm, m pa konnen l non papa. Fòw kanpe bout tann pou konn kisa map diw la. Oh Aria Kòman wap pale ansanm avèk mwen la Ou genlè bliye si se papaw mwen ye. Ou gen kè Ou gen kè wap di se papam ou ye Ou gen kè pou wap di se papam ou ye Ou genlè bliye si ou konn kouchem. Aria Pe bouch ou la Avanm pa fout ou yon kalòt la Avèm konn kouchew la E si manmanw ap vin la al tande bagay sa Pa fout ou yon kalòt la Pe bouch ou. Kòman pou banm kalòt la papa. Kòw boum kalòt la papa. Ebyen se fanm ou m ye vre Je konn ap kouchem nan Epa mwen m ki konn vle pou w kouchem non se fòs ou konn ap fòsem wi Pou banm kalòt nan m'en t souye. Koupe djòl ou la ti frekan ou pap janm dim sa w t ye ankò epi dim sa w t vin nan lapid pou m ka deplase la. Apa banm kalòt apa banm kalòt ou fin kouchem met dèyè lè fini kounye a ou soti pou banm kou pou bat mwen met dèyè l ankò ebyen papa si ansent m ansent wi m ansent pou ou. Myriam sèm nan kòman w ye dat m pa wè w ou pa vin nan shop sa Myriam mwen m panse se bliye w bliyem oubyen zanmi an li gate paske mwen menm m pat konnen m te gaye ansanm avèk ou m pa janm wè w Myriam epa konsa w ta fè bagay yo. Eee Jocelyn ou mèt di sa fò ou mèt di sa fò m gen lontan m pa pase nan boutik lan vre wi men sa w konnen k pase m pa gen tan epi avèk mesye a m fenk vini a la. Mesye sa a, li pa ban m tan pou m fè anyen, paske li di se lakay mwen pou m rete, l ap travay, l ap fè tout bagay pou mwen. Enben apre sa kòman, kòman tout bagay ye? Hum, tèt chaje, tèt chaje pitit. Apre sa tout bagay anfòm pou mwen wi. Sa m t ap di w, Myriam, pandansetan w ap pale m de mesye sa. Myriam, wè sa m ap di w? Fò w fè atansyon wi! Wè mesye Edwa, Edwa se papa Arya l ye, men m pa konprann Edwa ansanm avèk Arya menm non. Lotrejou, Arya pase nan boutik lan, m ap pale ansanm avèk Arya de papa l, m nik site non Edwa sèlman, Arya tonbe kriye. Fò w fè atansyon wi! Oh, Joslin, ki jan de koze w ap di konsa? Edwa se papa Arya l ye wi, kòman pou m fè atansyon ansanm avèk li a? Ou pa konnen Edwa se papa Arya l ye? Jocelyn gen de bagay pou Hugo di yo tande, Hugo fè nou gate amitye nou dayè ou te deja pale de sa la. Pa di sa non, kòman, kòman nan ki sans ou vle ou vle di sa menm eksplike m pi klè. Myriam, ou konn sak pase, m pa vle antre nan sa ki pa tèlman regade m, wè jan ou gintan reponn mwen, ebyen eksizem, m pa pale de sa ankò, dakò? Non Joseline pa di sa, se zanmim ou ye, si gon bagay se ou menm ki pou dim, menm pa ka konprann kòman wap fè pou pou dim poum veye pitit ansanm avèk papa, ki sans ou wè bagay sa gen la. Aria, kòman fè ou vin ouvè bouch ou pou vin dim ke ou ansent, ou ansent kisa, konbyen fwa m te fèl ansanm avèw, pètèt on on on. Ou ven fwa yo m te fè l ansanm avè w, kilè w gin t ansent ansent sa a? Papa, Edwa, oubyen m pa konnen jan pou m rele w la. Lè m vin di w la, m di w ke mwen ansent. E w ap fè jan w konnen pou w okipe pitit la. Sinon, m ap di manman m sa. Dayè ou konn afè m pale, ou di depi m di manman m sa, w ap tchwe m. Enben konnya menm ansent, m ap wè, li pa ka pa konnen. Wap fon jan pou okipe pitit la. Pe dyòl ou la aria apè map fon jan poum okipe pitit la epi ou konn sak pase pe danw epi depi ou gen malè ou pa pe danw map fout ou deyò nan kay la. Kòman?
Wap fout mwen deyò nan kay Edwa? Kòman wap fout mwen deyò nan kay la? Ebyen ebyen kay sa manmanm pa ret ladann ankò ebyen sou wè sa map di manmanm sa wi. Aria gade ou konn sak pase ou kòmansè nèvem la pran rad ou fout ou deyò nan kay la.
Tout fanatik Bibi avèk Ricky epi moun ki renmen Aria map envite nou al swiv chanèl sa ki se Meboy 509 li gen yon bèl ti feyton ki se Aria nimewo 2 li fenk kòmanse depim di nou li bon konnen li bon banm al dèyè dlo a aprè map vin gade ti feyton sa papa.